Bonjou oubyen bonswa tout moun. Jodi a nou vin retounen pou nou pale w de yon lòt sijè ase enpòtan. Men pandan se tan, se menm sijè yo ki kap swiv. Premyèman, nou te pale w de ki jan ou kapab ede yon fanm ki ap sibi zak vyolans. Ok, ki jan ou kapab ede yon fanm ki ap sibi zak vyolans. Si w potko gade l, klike anba link lan, n ap mete anba videyo a, n ap mete nan deskripsyon an. pou kapab jis al gadel paske li te trè enpòtan jodi a nou vin pale ou de kisa ou kapab fè pou ede yon fanm kap sibi vyolans konbyen kisa yo fè pou ede yon fanm kap sibi vyolans kijan yo ede l moun sa enbyen pou ede moun sa konswa pa bliye ke nou te bay yon nimewo pou rele enbyen nan nimewo sa yo te rele a enbyen kisa yo fè Lè w rele, enben, y ap ba w oryantasyon. Sa vle di moun ki sibi vyolans lan, y ap ba l kèk oryantasyon. E moun ki temwen de vyolans lan, enben, moun ki temwen vyolans kont fanm nan, sa vle di yon temwen, dwa tande, dwa apiye moun sa a. Sa-a-di, y ap poze kesyon sou ki sa ki ka fèt, y ap di w ki sa ki ka fèt e ki kote pou w ale. Ok? Y ap di w ki sa w ka fè e ki kote pou w ale lè w rele nan nimewo sa a. Ok? Ou menm avèk moun ki sibi vyolans lan, avèk tout temwen ki te la a. Donk, tout moun ki bezwen kapab rele a nenpòt lè. Yo la, yo disponib 24 èdtan sou 24. Ou konprann? Tout tan nan jounen an, yo la. Tout tan nan ane a, yo la. Tout jou nan ane a, yo la. Enben, gen yon kote sa w kapab ale ki se ki rele sant fanm. An espanyòl, yo rele l Centros de la Mujer. Ok? Enben, nan sant sa, yo ofri atansyon pou fanm ki sibi vyolans ou ki te sibi vyolans, sa vle di moun nan ke l te sibi vyolans nan moman an oubyen ke l te sibi vyolans lan avan sa oubyen apre sa, ok, li te sibi vyolans la, ebyen yo la pou apoye moun sa, yo la pou yo bay èd moun sa, pou yo bay moun sa èd li. Se sa la Centros de la Mujer la la pou l fè, ki se yon sant fanm. Donk mwen di l an espanyòl se jisteman paske nou kapab plis abitye avèk tèm yo, Ok, nou ka poze yon moun kesyon de li, e ke l kapab ede w pi fasil. E. Gen plis pase 100 fanm nan tout rejyon. 100 sant fanm, padon. Gen plis pase 100 sant sa nan tout rejyon ki nan peyi a. Donk, se yon mwayen pou w kapab Tankou, si yon moun sibi zak vyolans sa, ou a di ou gen tout mwayen pou yo kapab ede ou. Gen yon lòt mwayen ankò, yon lòt sant ankò, ki rele kay refij. Kay refij la, donk, an espanyòl yo di l casas de acogida. Casas de acogida. Donk, se yon kay, oubyen se yon sant ki la pou ede fanm ki sibi vyolans la, al rete ak tout pitit li. Ok, sa di ke li gen 5, 6 pitit, enben, piske li te sibi yon zak vyolans, yo di l, l ap ret la pou l kapab, pou yo kapab apoye l, pou yo kapab ba l sèvis li gen bezwen. Ok. Sitou lè vyolans lan aji sou moun sa anpil. Ok. Ka refij la nan tout rejyon an, nan tout peyi a. Donk, sitou lè vyolans lan aji sou moun nan anpil, se moman yo di ou pou ret la e ke pou kapab ba ou tout sèvis ou gen bezwen, pou kapab ede ou tou pou ou pa kite tèt ou pati kite ou. Donk, mezanmi, an nou ankouraje m, an nou ban mwen fòs ak kouraj pou m kapab kontinye fè ti rechèch mwen pou m kapab pote plis enfòmasyon pou nou, pou m kapab pote bon ti videyo pou nou, pou n kapab toujou rete enfòme avèk tout sa k ap pase isit an Chili. Mwen menm depi m konnen yon bagay, depi m enfòme de li menm, ebyen m ap pote l pou nou e ke pou nou kapab toujou byen enfòme. Kèlkeswa ou te Chili, ou pa t Chili, m ou m fanmi w kanmenm k ap viv la, enben pataje l pou nou tout kapab wè l. Nou pa rete,